Bonjou bonswa entènot nou salye w yon fason espesyal tribilasyon ayisyen an Fiusa repiblik dominikèn tribilasyon moun komin mibalè depatman sant peyi dayiti se tout enfòmasyon sa yo nou pote pou ou nan bon ti mamit rete swiv misyon chanèl sa nou la pou n chèche enfòmasyon pote pou ou ak anpil prekosyon kote pou kapab rete enfòme ak tout verite aktyalite sa kap fè pase nan mond la ansanm avèk peyi Dayiti. Ebyen nou konnen bandi yo menm ki te antre nan prizon Mibalè yo kote yo kraze prizon sivil Mibalè, kote yo fè anpil dega, e nou vin fè w konnen se pa jodi a yo menm bandi sa yo y ap tante pou yo antre nan komin Mibalè depatman Sant peyi Dayiti. Ebyen sèt fasi yo rive reyisi, yo rive fè rèv yo vin tounen yon reyalite. Men nou di mèsi avèk leta ayisyen e nou pral kite w swiv videyo sa yo avèk anpil prekosyon. Epi kote nou pral kapab analize ansanm. Nou pral kite w swiv epi nap retounen pou plis detay. Abòne avèk chanèl la, pataje videyo a, like. Se sèl misyon an kapab genyen ak entèlijans pou rete enfòme nan tout dènye segond yo.
Bandi Viv Ansanm atake komin Mibalè nan lanwit tan 30 an pou louvri lendi 31 mas 2025. Kote yo te premye atake Trianon. Yo mete dife nan kay. Yo mete dife nan machin. Moun ki ta viv nan zòn Trianon yo oblije moucha poul yo. Men ki te objektif nèg sa yo menm ki te fè yap kraze brize konsa? Ben objektif nèg sa yo se te rive nan komin Mibalè kraze prizon an. Enben finalman yo rive. Kisa nèg yo fè? Yo kraze prizon Mibalè a. Tout prizonye ki te ladan l, nèg yo ale avèk yo. Selon enfòmasyon yo, te gen anviwon 530 prizonye. Men prizonye sa yo, bandi Viv Ansanm, ki fè pati de baz Jeff Groslois Kanaran, Bandi baz 400 mawozo, bandi chen mechan, ebyen se yo menm ki te atake komin Mibalè. Selon enfòmasyon yo, plizyè prezime bandi ki te fè pati de baz Viv Ansanm tonbe, ben gen prizonye, ki tap tante sove malerezman yo tonbe anba bal yo mouri ben ann tande e gade bandi yo ki tap kriye viktwa aprè yo fin kraze prizon mibalè a.
Yaya chef sa e prizonye yo leta.

Polisye yo kouri. Polisye yo kouri. Polisye yo kouri. Se tout bon nou mele. Ok? Polisye yo kouri nou mele. Se pa nan rèv nou ye. Se reyalite, se je klè, sa fèt. Ti kote sa pase, sa nou sot tande e gade la, sa pase nan komin Mibalè. Mibalè ki twouve l nan depatman Sant peyi Dayiti. Te gen anviwon 530 prizonye, ebyen bandi yo arive kraze prizon an. Yo mete tout prizonye yo deyò. Apre yo fin mete prizonye yo deyò, yo piye, palasuit yo mete dife. Plizyè machin boule. Nou ka panse se manti. Enben, ann tande e gade kòman sa te ye. Anpil bandi mouri, anpil prizonye ki t ap tante sove tonbe tou. Ann swiv.
M te bezwen sou la. Ya e jan wap gade a jan wap gade a e li pa gen san sou li e donk m pa ka e jan nap gade a mes chers amis sa se devan prizon sivil la sa se devan e prizon sivil la e ann gade pou wè nap pèmèt ou nap pèmèt ou wè kèk bagay e anndan prizon an men men men men dife Eske n gade? Men biwo m, men vwala. Men w wè sa se rad de ajan APENA. Men tout anndan, men sa se biwo. N ap pèmèt ou gade, dòk ou menm ki prezan. Bon, n ap pèmèt ou gade youn nan kadav yo, men nou pap ka ba w wè vizaj li paske li gen san sou li. Nou pa vle Facebook sanksyone nou. Sa se yon jèn gason ki rele E Pipo e orijinè misye se nèg lobolatè men misye te nan prizon e men malerezman e pandan mesye yo ap libere prizonye yo donk yo fizye misye eske se gang yo kiyès ki fizye l nou pa konnen men ann gade euh nap pèmèt ou nap pèmèt ou viv sa yo eske nou wè sa se anndan prizon sivil Mionbalè sa se lafimen kap monte nèg yo fin mete tout prizonye deyò. Et que voilà yo mete dife. Donc jan bagay la ye a nou konnen mes chers amis nou pa ka rete trop paske vi pa nou se li ki an premye vi pa nou vi pa nou vi pa nou an premye donc nou ka remake la nou nan komisarya an di prizon sivil de miranbalè prizon sivil de miranbalè nou ka remake men kote li ekri anlè a la. Ya Ok Donk la a se se prizon an e ke men kounye a la a sa se le palè de jistis de Mirbalè e parkè a Se a nou ka nou ka remake Bodji Ou t antre nan komisarya a Hein An n al avè m n ale N ap pèmèt n ap pèmèt ou wè. Anndan komisarya a e kòman kòman sa ye zanmi entènot yo. Nan pèmèt ou gon ide, nan pèmèt ou gon ide pòske bagay la li vreman li vreman mapyal. Bon la pou le moman se nan komisarya. Sa se komisarya a sa se komisarya a nan pèmèt ou gade un peu koman bagay la ye. N ap pèmèt ou gade koman li ye. Yon sitiyasyon ki konplike. Men an di se ton rèv pou bandi yo depi dè, m ta ka di dè zane, jounen jodi a, a yon fò pousantaj yo konkretize. E jan n di an, sa se lakou komisarya Mirbalè a. Nou ka remake dezas ke mesye yo fè. E nou ka remake kòman ye. Ya, nou wè sa a kounye an la a, sa se batiman komisarya a. Sa se batiman komisarya a. Ya. Donk se sa. Se sa an pèmèt, an pèmèt ou plizoumwen. Gade ann pèmèt ou gen yon ti ide. Wè, ou wè, hum, hum, ann pèmèt ou gen yon ide, ann pèmèt ou, ann pèmèt, li, li tou, li tou, non, non, non, pa tou pase li. E, ya, ann pèmèt ou gen yon ide, sa se anndan komisarya a. Rafi mèt mèt an, anndan, mesye, mèt moto sa a gen anpil chans wi mesye. Hein? Moto a menm. Wi, li gen chans. Moto a pa brile.

Wi James jan James Thomas tap di an Nou nan Yeah Kenbe la Yeah Jan James Thomas tap di nou an Nou ka konstate Pèmèt ke nou gade imaj la Imaj Nou andan Mirbalè Nou andan komisarya alò Nou andan komisarya a, nou pral eseye gade, nou pral gade OAVCT. N ap tande detonasyon, sa se pou ale andan pakè an. Talè n kapab fè yon kout je sou li. Donk sa se OAVCT, se biwo OAVCT an. Donk nou la, nou la, n ap goumen, n ap goumen. Tout moun ki gen manchèt nou mande pou yo retounen nan vil la. E se pa ou gen dwa pa genyen l, men fòk ou retounen nan vil la. Ok? Fòk ou retounen vin goumen. Donk, nou pap livre vil la bay bandi.

Fòn ta pran sou komisarya ya genyen. Bat pou pa pran vizaj polisye yo. Wi wi ay genyen se yon apèl entènasyonal e sentil alò m pa dwe di kiyès hein e se yon rè kanmenm bon nou la nou la nou andan nou andan komisarya wi wi m gen yon live kap fèt la pandan map pale avè w la m tou nan live nou andan komisarya e si w moute sou tejikòm ou kapab genyen e.